Epi poul pa menm ka bo 5 minit menm finil fini pou domi pranl kèèt bagay ki fè fanm fache wi antoulèka mesye jodia mwen pote yon bagay spesyal pou nou alright so welcome back everybody welcome to my channel this is Judy so mwen la ansanm avèk nou pou yon nouvo video nan video sa nou pral travay sou koman yon gason kapab rete djanm sou kabann. So nan videyo sa ou menm gason ki gen pwoblèm fòs a ou nan men ou pa gen bann banm dil konsa ou pa gen bann like seriously man madanm ou ap kouri kite w al jwenn ti blòdè ou pa ka jere bagay yo so lajan nou kapab wè a mesye nou genyen yon gines ok m pral montre nou kisa egzakteman nou kapab fè ansanm avèk gines sa. Prochèn fwa pou madanm nou pa ranse avèk nou. Peu importe fanm li te ye a. Humm I'm telling you. Guys umm Premyèman map di nou mèsi ansanm avèk tout moun ki deja abòne ansanm avèk chanèl mwen an. Mwen di nou anpil anpil mèsi e map kontinye vini ansanm avèk bon bagay pou nou. Si ou menm kap gade video sa ou poko abòne, m espere video sa a se youn se bagay ki pral fè w abòne ansanm avèk chanèl mwen an. Pa bliye pou nou kapab peze sou klòch notifikasyon an guys. Toujou peze klòch notifikasyon an konsa pou pa rate oken video mwen lage. Alright! Epi bay video sa yon like epi wa kite kòmantè paw la. So nou gen yon Guinness, nou genyen lèt, sa a son lèt milex but ou ka itilize kanasyon si w vle, nou genyen yon grenn ze, epi nou genyen esans. Esans lan se adisyonèl ou pa oblije mete l but ou ka mete l selon fason li ansanm avèk ze. Alright so. Nan ze sa a nap itilize sèlman Jon ze a guys. Alright guys so jan nou kapab wè an la mwen genyen Jon ze an sèlman. You guys see that? Jon ze an. So ou menm fanm kap gade videyo sa depi aswè a ou mèt al fèl. Al fel pou mari ou al fel pou menaj ou al fel jus fel. Si w pa Ayiti m pa konnen w pa ka jwenn Guinness, chèche yon fason pou w ka jwenn li paske M te ka di w eseye itilize ekstrè de mal pou w wè si w pa gen. Alright so banm mete sa. Alright guys so resèt sa pa bon sèlman pou gason li bon pou fanm tou gen fanm ki jis pa ka rete sou kabann like seriously apre yon bagay oh je fatigue you guys see that so aswè a la pral gen bagay. So medam nou ka bwèl tou sin bezwen bay mari nou plezi mennaj nou ou li gen diferan partner yo I'm just saying So fanm ki gen diferan partner gason ki gen diferan partner I don't know so nap mete yon ti glas ladanl. Nou pa tounen paske pa bliye sa lèt nou pral travay la. Mezanmi bagay bon bagay map ban nou an wi, bon bagay map ban nou. So, fè video a mache, pataje l ansanm avèk zanmi nou. Alright, so m pral ajoute.

Wouyy bagay ki pral fè w moute moun moun moun moun moun wi anmweyy men li Alright guys so ou ka fè sa si w tankou se yon moun ki vrèman gen feblès depi w ap fè depi w ap fè bagay tèt ou ap vire ki bagay sa 2 fwa nan semèn nan guys. De fwa pa semèn fè li epi na vin banm rezilta sak genyen mesye m renmen nou anpil e se rezon sa ki fèm pa vle pou madanm nou ap ban nou kou alright li pa bèl man pou paske ou pa ka rete Wa ka bay yon moun de twa ke ou konprann sa m di w lan pou pou like nou gen bagay pou ou so tou abòne ansanm avèk chanèl sa lè w fin gade videyo an epi mwen gen yon lòt bagay ankò m ap pote pou nou oh resèt sa fòk m di nou pa vin antrave m pa vin antrave m pou n di m bagay pa t mache alright. Jan mwen menm map toujou di nou, tout bagay an son on pwosè li ye, tout bagay an son pwosè li ye. Pa jis fin bwè sa epi wal moute sou madanm ou pou di m oh anyen pat mache non ou a. Sa a lap ede w lap ba w fòs. Ou oblije fè l pou kapab jwenn rezilta. Kòmanse men ou pa oblije pral nan gagè non pou ou fèl nan menm moman kòmanse fèl depi jodi an fèl pandan ap fèl si ou vle fèl chak jou fèl chak jou menm but si ou vle touye madanm ou tou sa se afè pa ou sa se afè pa ou si ou bezwen touye madanm ou but sèl sa m konnen ou oblije bwè sa atlis 2 fwa pa jou pou kapab remoute w pou kapab jwenn fòs ou bezwen an pou kapab. kraze moun moun alright so wè bagay sa pandan 2 fwa pa semèn epi tounen anba video a vin dim si w te konn fèl deja wa dim antoulèka mwen menm male m espere nou te enjoy ti video sa pa bliye pou nou like kite yon comment epi nap wè ankò bye guys.